Hi guys ok nou sou wout pou doko dilin wè tèt mòn moun yap di w ki arid yo men se sou yo m ye la lè w gade yo men sa k gen ladan yo anpil debwazman fèt se pou yo ka plante e lè debwazman fèt yo pa pral kite bwa atè byen antandi. Sa yo fè avèk li? Yo fè chabon avèk li. Wi gon pati ki malveyan, men yo fè ase fòmasyon pou moun yo pou yo rekonèt nesesite gen chabon e nesesite pou kenbe tè a fèm avèk bwa yo. Jan li kenbe e tè a fèm, jan li fè yo respire mye. Yo konnen konsekans yo. Yo konn tout sa ki bon, tout sa ki move yo. Byen ke w ap jwenn yon pakèt ki gen movèz fwa, k ap koupe san yo pa replante ankò. Yon jenòm k ap vini. Men anpil fwa tou, se debranche wi Bòb. Yo debranche bwa yo. E pa koupe yo koupe l non. Anpil fwa yo debranche pase, pa bliye, gen ki pran bwa yo pou y al fè chabon, konsa tou gen ki pran bwa yo pou y al fè manje. Pase tout moun nan pwovens la, tout se sou chodyè 3 wòch y ap fè manje. sou recho 3 wòch. Ok. Ou ta di mòn yo pa gen pye bwa. Pa gen yon pil solèy jodi a men. Wap gade yon zòn konsa. Hein? An serye. Koman ou ye la manman? Ayisyenn yo pa bezwen pè. Koman ou ye cheri? Sou pon ti bwa wal fè manje? Ok mon amour. Al degaje w non. Ok manman. Wi. Gade. Ok. Tout wòch sa w ap gade la yo, sa se wòch ki natirèl sou mòn nan. Se pa debwaze yo debwaze l. Tout anba la w ap gade la, trè bwaze, trè founi, se la nou sot pase nan forè sa pou nou antre la. Ok? Kote nou ye la, èske sa se yon, sa se pa natirèl? Wi, natirèl. Ok.
Se pa tout kote ki gen bwa. Gen kote natirèl. Ou wè kote sa? Li gen bwa? Mwen nou chita gade sou kote a la. Wè? E tèl ye. Men sou kote li li di. Wè? Sou kote li di. Tout la li di. Men tout sa se tè. Gen yon pati ki wòch, gen yon pati ki tè. Ok? Mwen apese konprann sitiyasyon an. Pou m pa ka di m ap defann peyizan, men pou m montre w se pa tout vrèman sa yo di w lan ki repòte yon reyalite. Gen dè etid ki fèt, m konprann sa. Men an menm tan tou gen yon reyalite ke moun yo ap viv fòk nou menm tou eseye konprann yo. Wi yo debwaze, men anpil fwa yo debranche. Se sa m ap aprann. Ok. Kolangit men. Epi tout an la se mango wi. Wi, mango net.
Soti depi bo la ri. A gen plis mango ke tout pi bo a. Kwa manman. A e lak gen mango. Mango, mango, mango selman wi. Wa, yon bel plantasyon patat. Li desen tout an ba wi. Wi, an ba. Jis an ba nan ravin.
Men si moun sa te gen mwayen pou te pote bon aparèy lou monte la pou yo di yap koupe tèt mòn nan, yap plante. Oh la dat manman nou. Se la fè fre, nenpòt seren lapli nou mete ya. Solèy pa rive la janm konprann nan. Menm kouwè l fè bon solèy la pa. E sa m wè la, gen bon solèy lòt bò a men la toujou frèt. La gen pou l pran solèy jis 11 è midi. Epi pase l pase l ale. Waww, gade anba la. Plantasyon rive jis byen lwen. Wi, tout anlè.
Oh se li menm ki anwo la toujou. Oui.
Ko oh manman. Ok, wè. Nou wè plantasyon la. M'a pa grandi la sou tèt mòn nan pou ou. Wè. Se li k tout la toujou. Yeah. Ha moun sa gen patat nan menn cheri. Oui. Gade ti moun yo k'ap plante lòt bò a. Yo la. Ti moun wi. Bel bagay. Mon chè Bob, mèsi anpil. Chak jou map dekouvri peyi a, peyi a fèm fou pou li plus menn. Oh my God, nou gen peyi nan menn ti moun, nou gen peyi, nou gen peyi. Bagay la bèl. E plis wap monte pi wo, se plis vi. Men m pa konn si w fè remak lan tou, m pa gen vi lanmè la non. Pase se nan mòn nou ye la nèt. E lè n rive pi wo.
N ap wè lanmè a pi wo? N ap wè l. Ok, yon bèl ti pwa kongo la. A, bò isit la se zòn manje nèt. Gon moun ki di m sa, si w ka, ou ka, ou ka di si se vre. Yo di sidès la gen ase manje, l fè li ka bay tèt li manje ankò. Wi, m fè manje anpil. M kwè se vre mwen menm.
Anpil bagay. M fè anpil manje. Sitou andeyò. Anpil anpil manje. Men m ap aprann lavi chè pou andeyò. Se pa gaz ki monte a vrèman. Se paske diri a monte. Diri a monte. Mwen plis manje li. Pase w ap imajine w chak jou. Peyizan desann avèk yanm a bannann y al vann. Se nou k pwodui l. Wi.
Yanm, banann, patat, tout sa yo. Se nou k pwodui yo. Lè yo pote yo desann. Yo menm yo plis renmen diri a la. Diri li plis.
Mwen ta imajine sa, men se kon sa l ye. Se reyalite a. Atelier legliz la jis la. Nan yon tèt imakile. Tou blan. Ok, sa se imakile n ap gade anba la. Bon beni swa letenel m tande jis sou tet mwen nan la. Se ke le son jen yap fe.
Bob. Sou kon peyi konsa sa bezin lot kote. Dirijan problem nan. Tout sans. Dirijan avèk edikasyon nou pa gen. Si nou te gen bon dirijan, nou te byen edike, ti peyi sa tap dous kon siwo myèl. Tap vreman nòmal. Ok.